Bonjou tout moun, se frè Wesly e se yon plezi pou nou pou ke nou kapab retrouve ansanm pou ke nou pataje yon lòt ansèyman e mwen remèsye tout moun ki te reyaji pa rapò avèk dènye ansèyman ke nou te fè a e kote ke nou te fè diferans antre le lwa e le dwa E n ap raple ke nou te di ke le dwa fè referans a la jistis imèn, à la justice humaine, tandi ke lè lwa ke nou jwenn nan Esther premye, le vèsè 13, li fè referans o lwa fondamantal, e lè lwa fondamantal, se sou yo menm jistis Bondye a li baze. Donk la jistis de Dye li chita sou lè lwa fondamantal. Donk sa pou ke nou konprann, E lajistis imèn li chita sou lwa les lois humaines, sa vle di lè lwa, lwa ke moun fè, palmantè fè, eksetera, ekzekitif fè, tou sa, e bon, ekzekitif pwopoze lwa, men se e lejislatif ki yo menm fè lwa yo, e Jistis Bondye li menm li chita sou lwa Bondye. Lè n pale de lwa Bondye, n pale de lwa fondamantal yo. Donk nan seri sou lwa fondamantal yo, donk jodi a n ap pale de yon lwa ki se lalwa de lanviwònman. Lalwa de lanviwònman, tèks biblik ki ki aswa lwa sa a nou jwenn li nan 1 Korentyen chapitre 15 le vèsè 33, 1 Korentyen 15 vèsè 33 ki di, Ne vous y trompez pas,

L ap enfliyanse w pozitivman, men si w nan yon move anviwònman, move anviwònman an pral enfliyanse w negativman. Donk, an vèti de la lwa de lanviwònman, tout moun k ap fonksyone ou bezwen kontwole ki jan de moun ki nan anviwònman w, nan ki anviwònman ke w ye. E si n ap refere nou avèk parabòl di semè la, donk yon semans ki tonbe nan yon move anviwònman, pa egzanp li tonbe nan mitan wòch oubyen li tonbe nan mitan epin, enben li p ap devlope paske anviwònman an pa bon. Donk sa se lalwa de lanviwònman, pou w devlope, pou w grandi, pou w atenn plen potansyalite w, fòk ou nan yon bon anviwònman. E Gen menm gen de moun e ki di e pa egzanp si w nan anviwònman moun ki miltimilyonè w ap milyonè kanmenm. Si w ap evolye nan anviwònman moun ki miltimilyonè menm milyonè w ap vin ye. Men si yon milyonè al evolye nan anviwònman moun ki pòv sa vle di se moun sa yo ki nan ki nan antouraj imedya li Enben, moun sa yo pral rale l vè Leba, y ap drene l tou, li pral vin sanble ansanm avèk yo. Donk, andotrètèm, nou bezwen kontwole ki jan de moun ki nan anviwònman nou. E moun ki nan anviwònman nou an, se kiyès li ye? Se moun ke w pale avèk yo pi souvan, swa sou telefòn ou, swa moun ou rankontre pi souvan, ou fè konvèsasyon pi pi souvan ansanm avèk yo, nan legliz, nan fanmi w, nan lekòl, eksetera. Li kapab tou se moun ke w tande pi souvan, sa vle di nan radyo. Oubyen tou se moun ke w li souvan, paske moun ke w li souvan, panse moun nan Moun nan kominike ou panse l. Ok e m pa raple m ki otè ki di sa men m kwè ke gon otè ki di si ou li 5 liv de yon menm otè eben ou ka panse menm jan avèk otè a donk se pou di w ke anviwònman w se sa w ap tande, sa w ap gade toutan, e lè n ap pale de sa w ap tande a, e sa w ap li tou. Ok? Donk, sa vle di fò w fè, fò w fè atansyon avèk kiyès ki nan anviwònman w, e ki atis ke w tande pi souvan, kiyès atis sa ye, e ki siksè ke l ap fè. Donk, li ekstrèmman, ekstrèmman, ekstrèmman enpòtan pou ke nou veye sou Kiyès ki nan anviwònman nou? Ki moun ou kominike avè l pi souvan? Ou kapab fè yon ti tchèk. Al sou telefòn ou, gade nan lis kontak ou, wè ki moun ou pale avèk li pi souvan. E moun sa a, èske kot, kòmsi, èske sa w ap chèche a ou jwenn li nan moun sa a? An dote tèm, si w ap chèche pwosperite finansyè, èske moun sa yo w ap kominike ansanm avèk yo le pli souvan, èske se moun k ap fè, k ap fè pwosperite, k ap pwospere finansyèman? Si ou s on moun ki vle grandi espirityèlman, gade nan anviwònman imedya w pou wè èske moun ou pi kole ansanm avèk yo se de moun espirityèlman k ap evolye, k ap grandi. Si moun sa yo se pa de moun k ap grandi espirityèlman, enben, ve ou pa, ou menm tou w pap grandi espirityèlman. Pou ki rezon? Paske Yo pap ka rale w vè lewo. Yo swa nan menm nivo pa avè w oubyen yo pi ba pase w, donk yo pap kapab rale w monte. Donk ou bezwen konekte avèk moun ki pi wo pase w pou ke moun sa yo ki pi wo pase w la yo ka tire w vè lewo, yo ka pran men w pou fè w monte. Donk sa ekstrèmman, ekstrèmman enpòtan e Mike Murdock di konsa ke gen 2 kategori moun ke ou bezwen nan vi w. 2 kategori moun ke w bezwen nan anviwònman w. 1, Moun ki genyen sa w ap chèche yo e 2, Moun k ap chèche sa w genyen yo. 1, Premye kategori moun ou bezwen nan anviwònman ou, se moun ki genyen sa w ap chèche yo, sa w bezwen yo, ou gen moun ki genyen l, donk sa vle di ou bezwen moun sa yo. E dezyèm kategori moun ou bezwen nan anviwònman ou, se moun k ap chèche sa w bezwen, sa w genyen yo. Sa vle di kalite ke w genyen, valè ke w genyen. Ou gen moun ki bezwen yo, donk sa vle di ou gen moun ke w ap kominike de bagay a yo menm. E dezyèm, dezyèm kategori a, se moun ki, k ap kominike w. Donk ou bezwen gen yon sous ke w konekte avèk li k ap alimante w e w bezwen gen yon kote ou menm w ap alimante. Donk e verifye anviwònman nou, sa ekstrèmman enpòtan. Pa kite nenpòt ki moun rantre nan anviwònman nou e ou bezwen kalifye moun k ap rantre nan anviwònman w. Yon moun pa ka annik vini zanmi w nenpòt kòman. Yon moun k ap plenyen toutan, èske yon moun konsa ka nan anviwònman w? Si se sa w vle, pa gen pwoblèm. Men si se pa sa w vle, enben Screen anviwònman w, n, Etidye anviwònman w pou w wè ki jan de moun ki nan anviwònman w, men avan sa, fò w konnen ou menm ki sa w vle, ki kote w vle ale. Si w pa konn ki sa w vle, ou pa konn ki kote ou vle ale, sa pap lwa anviwònman pa pral sèvi w. Pou lwa anviwònman sèvi w, fò w konn ki sa w vle nan vi a, ki kote w vle ale, ki sa w ap chèche nan vi a, se an vèti de sa Kounya la, ou pral kapab, apati de lalwa de lanviwònman, pou gade pou wè kiyès ki nan antouraj ou. Èske moun ki nan antouraj ou yo, moun ki nan anviwònman imedya ou yo, se moun k ap ede w ale kote ke w vle ale a, k ap ankouraje w ale kote ke w vle ale a, oubyen se de moun k ap tire w vè le ba, k ap elwanye w de sa ke w vle a. Donk, mes chers amis, li enpòtan ke nou konnen lwa sa e ke nou aplike li, paske jan 1 Korentyen 15, 33 di li, Apot Pòl di nou atravè tèks sa, Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Gen de moun ou gen nan anviwònman ou, ou ka gen motivasyon la pandan jounen sa, ou leve gen yon pakèt bagay ou di ou pral fè eksetera eksetera, epi ou annik fin pale a moun nan ou pèdi tout motivasyon, moun nan drene ou. Moun nan vide w de tout motivasyon ke w te genyen. Gen moun, ou gen de bagay ou vle fè la, ou konprann ou gen yon inisyativ ke w vle pran, epi kou w al pale avè l, se dekouraje l dekouraje w. Ou pa janm fè anyen k bon pou li. Gen moun tou, lè ou ka ou ka santi w demoralize, ou faya, men depi w rankontre a moun sa, de pawòl moun sa di w, ou reprann enèji w, ou reprann fòs ou, ou reprann vigè w. Donk siw gon kote ke w vle ale enben moun kap motive w la ou bezwen genyen l nan anviwònman w. Kisa w vle? Ki kote w vle ale? An vèti de ki kote w vle ale de sa w vle a enben ou bezwen evalye anviwònman w petèt menm fon netwayaj nan anviwònman w paske si ou pa nan anviwònman adekwa menm lè w full kapasite, menm lè w full potansyalite ou pa prale ankenn kote paske les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donk se te frè Wesley ki tap pataje ansèyman sa ansanm avèk ou sur la loi de l'environnement Donk, nou ap tann kesyon ou, paske li enpòtan pou w konprann. La fwa vyen de se kon antan, men rèst par se kon konpran. Se sa w konprann nan k ap fè w grandi. Donk, si w gen kesyon, ou kapab poze kesyon swa sou gwoup sa a,

Tout kesyon bon. Ou gon bagay ki pa klè pou ou, ekri nou pou poze kesyon nan, voye yon voice pou nou, di frè Wesly m pa konprann tèl bagay, men sa men sa w di, men sa m li tèl kote etc etc pa gen pwoblèm e ke nan mezi gras Bondye fè nou n ap kapab e ba ou des éléments de réponse E si nou pa gen repons pou ou, nou pral chèche repons lan kote repons lan ye a pou n ka pote l pou ou, paske li enpòtan ke ou konprann. Donk, se te Frè Wesly ki te ansanm avèk ou. Mwen renmen w anpil, Bondye beni ou, e mwen deklare dan le non pwisan de Jezi ke ansèyman sa ke w ap tande a la, Se pou ansèyman sa a ede w grandi spirityèlman. Se pou l ede w evalye anviwònman w pou ke ou kapab fè se kil fo pou w ka mete tèt ou nan anviwònman ki pral ede w devlope plen potansyèl ou a. Paske pwojè Bondye gen sou vi nou an se bon pwojè. Men bon pwojè a pa vle di ke se sa k ap akonpli nan vi w, ou bezwen gen yon bon anviwònman. Yon bòn semans bezwen yon bon anviwònman pou li grandi. Bondye beni.